Salut salut salut hello hello guys kòman nou ye kòman nou ye m salye nou maten an se zanmi pa nou Fevrinette Henry alyas Felina officiel m salye nou maten an kòman nou ye kòman nou te dòmi kòman nou leve maten an m konnen gen anpil moun kal legliz maten an kal priye e konsa genyen tou ki pa kal legliz mwen vin di nou maten an Si nou kapab leve, nou gen souf, n ap respire toujou. Genyen ki leve, se lopital y al rekonèt yo. Genyen se mòg yo gentan rele pou yo. Si nou menm nou leve, Bondye fè nou leve an vi, malgre nou fè move revelasyon, nou pase yon nuit ki vrèman terib, men Bondye pa kite nou mouri. Bondye kite souf de vi a nan nou. Se pou nou nou leve avèk 2 men nou anlè pou nou di mèsi Jezi, mèsi bon papa paske li fè nou an vi nap respire gras a Dye nou pa malad nou pa gen yon pwòch nou ki tonbe malgre genyen ki nan tristès jodia se pa bon nou bon pase yo men se yon gras M vin di n pou nou remèsye Bondye nan tout sa n ap fè, pou nou mete Bondye devan kèlkeswa sa n ap fè a. Nou pral travay, nou pral lekòl, nou pral nan mache a, fòk nou toujou mete Bondye devan. Ou gen randevou avèk yon moun, li te mèt te lajan ke w pral chèche, Fòk ou mete Bondye devan. Paske dèfwa, menm moun sa k gendwa pote yon kòb ba ou, ou pa konnen kòman kè l ye. Ou pa konnen ki sa ki dèyè tèt li. Nou sipoze mete Bondye devan nan tout sa n ap fè. Paske se li menm ki mèt. Se li ki wa. E si w mete Bondye nan tout sa w ap fè, ou pap regrèt. E li menm l ap montre w chemen an. L ap montre w ki wout pou w fè pou pase, pou w pa echwe. Se konsa zanmi pam yo, m renmen nou anpil, m vin fon ti pale avèk nou maten an, kòman pou nou mennen vi nou. Malgre gen nan nou ki pa konvèti, ki pa mache legliz, men avan tou nou konnen se Bondye ki kreye nou, se li menm ki fè nou kanpe sou 2 pye nou, si nap gade tèt nou, nap gade zye nou, bouch nou, pye nou, men nou, Ebyen se Bondye li menm ki fè nou a limaj li. Si li pat renmen nou, li pa tap kreye nou. Se poutèt sa nou sipoze konnen gen yon Dye ki egziste. Gen yon Bondye nan syèl kap gade nou, kap swiv nou. Kit nap fè sa ki byen, kit nap fè sa ki mal, ebyen Bondye li menm li toujou la. Malgre nou fè anpil bagay ki pa bon devan zye l, men li toujou pwoteje nou, li toujou ede nou, li toujou renmen nou, malgre nou menm dèfwa nou konn rayi sè nou, nou konn rayi frè nou, men li menm li pa janm sispann renmen nou. Ebyen m vin di nou maten an, fanatik mwen yo, frè m avèk sè m yo k ap tande m, ann mete Bondye devan nan tout sa n ap fè. Kèlkeswa sa n ap fè a, n ap sòti, an nou mete Bondye devan. N ap antre, an nou mete Bondye devan. Nou dòmi, lè nou leve, fòk nou di Bondye mèsi dèske l fè nou leve, paske genyen ki pa leve. Lè ke nou leve, midi, Fòk nou di Bondye mèsi ankò, pou n mande l pou li ede nou batay nan konba yo, paske lènmi di gen anpil konba k ap fèt nan mond mistik la, nan mond espirityèl la ke nou menm nou pa konnen. Fòk nou mande Bondye pou l batay pou nou. Fòk nou mande Bondye pou l ba nou fòs pou n konbat avèk èlmi an. Dèfwa èlmi an li menm, li gen anpil tantativ l ap fè sou do nou. Lel midi lel minwi. Enben nan tout sa nap fè sèm avèk frèm yo mwen vin di nou toujou mete Bondye devan dèfwa ou pa konnen kisa kap pase men Bondye li menm li konnen dèfwa si ou wè ke ou ka anvi toujou ou ka wap respire toujou se gras Bondye fèw Ou pa ta moun ki pou ta egziste toujou. Ou pa moun ki pou ta la toujou. Men Bondye li menm nan konpasyon l, malgre w gen hèn nan kè w, malgre w pa renmen fanmi, ou pa renmen zanmi, malgre w pa renmen pwochen, malgre ou fè anpil bagay ki mal devan zye l, men l pa janm sispann pwoteje w, li pa janm sispann renmen w. Kèlkeswa sa n ap fè zanmi m yo, m ap mande nou mete Bondye devan. Paske se li menm ki kapab gide nou nan tout bagay. Se li ki ka pwoteje nou. Se li menm tou ki kapab fè nou reyisi nan tout sa n ap antrepran ke nou ta renmen pou nou fè siksè demen nan lavi a. Se Bondye li menm ki la toujou k ap pwoteje nou, ki toujou avèk nou. Menm lè nou bliye l, nou bliye di l mèsi, nou bliye priye, men li toujou la. Se yon gras zanmim yo. Enben se te zanmi pa nou an Felina Officiel ki te vin pote ti konsèy sa pou nou maten an. Ki vin eksplike nou ke Bondye li menm li toujou avèk nou. Li pa janm lage nou. Malgre nou mechan, malgre ke nou pa sèvi avèk pwochen nou an byen, ebyen Bondye toujou pwoteje nou. Dèfwa li konn li konn pase moun nan plas nou. Defwa nou konn wè nou fò ak sidan nou pa gen anyen, se Bondye li menm ki pran lanmò a pou nou, ki kraze sèkèy la pou nou, ki bouche tou yo pou nou, enben fòk nou toujou di mèsi, fòk nou toujou mete l devan nan tout sa n ap fè. Ebyen frè m ak sè m yo, se te zanmi pa nou Felina Ofisyèl, m ap mande nou, ou menm k ap gade m la, pa bliye abòne avèk chanèl la, peze ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn videyo ke m pral lage. Pa bliye m di nou deja, m ap vini a anpil dòz pou nou pou maladi, pou enfeksyon, pou anemi, pou anpil maladi, pa egzanp, enfeksyon vajinal, ou menm ki gen pwoblèm vizyèl, ki anemi, ou menm tou ki gen zong k ap kase, tansyon, sik, eksetera. Map vini a anpil dòz pou nou kòman nou ka pran dè mezi de prekosyon lè ke nou fè maladi sa yo, kisa ki kapab ede nou pou nou konbat avèk maladi sa yo. Enben zanmi m frè m ou menm ki tap gade videyo a, abòne avèk chanèl la, peze ti klòch notifikasyon an, epi mete l sou tout. Banm yon like. Ou menm kap gade m, kisa w ap tann pou abòne? M espere ke video a, si l enterese w, abòne avè m epi pataje link lan bay tout zanmi, tout fanmi w afen ke yo menm pou yo kapab jwenn menm ti konsèy sa yo tou ki kapab ede yo pou maladi e pou lòt bagay ankò. Ebyen mèsi dèske w t ap swiv mwen, se te zanmi w Felina Officiel. Bye tchao, m renmen nou anpil. Mwah.